Pandan polemik Vinicius Prestiani an otou de match Benfica Real Madrid lan ap kontinye, plis enfòmasyon ap revele e pwobableman envestigasyon pral lanse. Te gen foutbòl tou, te gen foutbòl e match Real Madrid Benfica a se yon match kote nou wè yon Vinicius ki ankò yon fwa desizif pou le Real de Madrid. Yè nou te poste statistik sa a, nou te poste statistik sa a sou. Paj Facebook nou e nou te di ke Vinicius sa fè 5 gòl ke misye fè sou 6 dènye match ke l jwe ak Real Madrid yo. E son statistik ki te enpòtan pou m te soulinye paske li montre on chanjman anndan sezon Vinicius ak Real Madrid lan. Sonje k'avèk Xabi Alonso se te anpil difikilte pou Vinicius rejwenn efikasite li, sa se te on gwo gwo pwen de diskisyon ke l te nan debi sezon an an Espay E akoz donk d'inefficacite vini, Xabi Alonso te vin rantre l nan yon dinamik de retire l nan match, mete l sou ban dè fwa, sa ki totalman diferan de sa Alvaro Arbeloa ap fè la. Alvaro Arbeloa depi lè l vini an, misye te an misyon pou l rekipere le meilleur Vinicius, pou l refè de Vinicius l'un des meilleurs joueurs du monde. Enben, misye su la bòn vwa. Misye su la bòn vwa, chif yo montre li, kalite gòl yo montre li, kalite match yo d'une manyè jeneral montre li. Yè, misye ankò une fwa fè yon bon match, avèk evidamman dè wo e dè ba nan match sa a, tankou sa ap rive nenpòt ki jwè ofansif, paske. ou aple pou riske, pou tante dè zaksyon ki difisil. Yè Vinicius fè gòl viktwa a, ki se yon gwo gòl ke misye make. Tankou nou di l, senkyèm gòl li sou 6 dènye match yo. Men nan match la an li menm, misye te rete egal a li menm, pèkitan kòm toujou. Li soti nan sou lèl goch lan, li rantre nan aks teren an, li fè kèlke konbinezon ak Mbappé ki te enteresan, tankou. Ti devyasyon sa, talonad sa ke l te fè pou Mbappé men Mbappé te choute e boul la pat gòl. Te gen tou yon frap de bal ke misye te fè ki pat pase twò lwen. Vinicius te, tankou m di li, yon menas pou defans ekip Benfica a. E trè souvan yo te double makaj la sou misye sou bò goch li an. Men, youn nan bagay ki enpòtan pou n souliyen se ke lè yo te bliye double makaj la sou li nan debi dezyèm mitan an, misye rapidman sezi opòtinite a, li fè frap la, gòl. Kalite frap de balon atakan son bagay ki vital, paske wap bezwen fè gòl, wap bezwen choute nan kan, si w pa konn choute, plas sa a, pozisyon sa a pa pou ou. E se youn nan rezon ki fè de jwè tankou Messi, tankou Cristiano Ronaldo, tankou menm Mbappé li menm, nèg sa yo letal jan yo letal nan fini aksyon yo, se kalite chout yo. Sètènman tout jwè ap rate, men Se to de konvèsyon pral trè elve pa rapò a jwè ki mwayen an. E kalite frap sa a ke Vinicius fè an, se te yon frap vrèman don trè bèl kalite si w gade jan misye frape balon an. E fò m di nou ke genyen de gwo chanjman ki pase sè dènyè semèn avèk Vinicius, Alvaro Arbeloa a. Se ke 1, konfyans lan se yon lòt dinamik e paske Alvaro Arbeloa pa met ankenn dout nan tèt Vinicius ke se yon jwè enpòtan li ye. Ok, Xabi Alonso te met dout sa a nan mete misye sou ban an, nan retire misye prèske a chak match. M ap fè nou remake ke sou 6 dènye match yo, kote m di nou Vinicius fè 5 gòl, enben pas une fwa Alvaro Beloa retire Vinicius nan match. Non sèlman l titilè nan tout match yo, men misye jwe 90 minit nan tout match yo tou. Alvaro Arbeloa te toujou di sa, li vle ke meyè jwè l yo sou teren an tout tan, e se sa misye ap fè. Sa se yon premye chanjman, m ta ka di radikal pa rapò ak Xabi Alonso, ki fè ke Vinicius rejwenn fòm sa a. E dezyèm bagay lan, se fè misye rantre nan aks la bokou pi souvan. M te di sa, e m pap janm sispann di ke m te di sa e m ap redi l la a, fòk Vinicius pou l kapab pi efikas la tou, fò l ka atake aks la, fò l ka prezan nan aks la, menm si se pa pandan tout match la, paske l alèz agoch la, l alèz deyò a tou, men fòk li anndan aks la tou, e lè w gade match yo, ou wè sa, dèfwa msye. kareman kite lèl goch lan, li rantre anndan teren an e se la li kapab kreye sètèn zaksyon danjrez, menm si pa egzanp gòl li fè an, li fèl apati de leksteryè ok, se pa ke lap kite lèl goch la nèt, lap toujou rete la, li rete la, men li kapab vini tou de plen gre vini nan aks teren an. Vwala donk kèlke chanjman ke nou remake ki ede nan transfòmasyon Vinicius lan de pwendvi de lefikasite, tankou nou di li 5 gòl sou 6 dènye match yo. Li fè gòl kont Monaco nan match ki te fin 6 a 1 an e nan match sa a misye te bay 3 pas desiziv tou, nou sonje sa. Li pa t make kont Villarreal, li pa t make kont Benfica nan match 4 a 2 a. Li fè gòl kont Rayo Vallecano, gòl ki te enpòtan, Real Madrid bat match sa a 2, 1. Li pa t jwe kont Valence.

ke l tante nan match lan, sa ki ba l yon ratio de 84 pousan de pas reyisi. Li egalman te fè yon pas kle. Li reyisi sèlman yon grenn nan 4 drib ke l tante nan match sa a, selon statistik Sofascore yo, e misye pèdi 19 balon. Vwala donk chif Vinicius yo sou match sa a fas a Benfica ki fini 1 a 1, ki fini padon, 1 a 0 a lavantaj de Real de Madrid. Se pa Vinicius ofisyèlman ki MVP match lan,